Bravo a Donald Trump ki gen entansyon koupe tout èd li konn bay Nasyon Zini. Nasyon Zini pa gen anyen serye regle nan lemond. Depi lè Nasyon Zini kreye, se radòt sèlman l fè. Nasyon Zini entèveni isi pandan plizyè fwa pou fè kisa? Se gang yo vin plis. Gade kote nou rive. Ou konn jwenn de solda Nasyon Zini k ap vann, k ap vann, k ap pote zam bay nèg nan geto. Donk sa di ke koupe èd Nasyon Zini pa vle di anyen pou Ayiti. Ok. Pou mwen menm, se yon bòn nouvèl.

Ameriken yo envite pou al patisipe nan selebrasyon 249 vyèm anivèsè endepandans amerikèn nou konnen ki pral demen. Donk jodi a la se jodi a se. Men Ezayi, ekoute, Mesye Wooster tande, Lanbasadè Wooster se yon nèg kòm mwen di w ki trè, trè pratik wi.
Kòman kòman 9 nèg pral kanpe di 9 prezidan? Ah ben, an serye. Men nan di, li ka vle di yon lòt bagay tou, wi. Èske ou konprann? Li ka vle di yon lòt bagay tou, ok? Se pa paske m nan dosye sèlman. Premye minis la envite men nan kad anivèsè sa, e nan kad 249 anivèsè la, se mesye Fritz Jean sèlman ki yo envite

e te, Wooster, e priye an gras, alò priye, e Mesye Fritz Jean, pou l asiste a resepsyon nan okazyon 249 yèm anivèsè endepandans amerikèn lan k ap fèt jedi 3 jiyè a, kidonk jodi a la, a dezè, kidonk a dezè, ok, a dezè, e selebrasyon sa a ap fèt nan lokal anbasad amerikèn a Thabbar, e

Eh ben, ok, an ale. Esaü, Stanley Luca gen menm pozisyon avè w, e gen anpil moun a ki bat bravo yo di w ke efektivman w gen rezon, e, e, e, e, e, e koupe èd e, e, Nasyonzini sa pa fè ni cho ni frèt pou Ayiti. Stanley, nou pa gen anpil tan, an ale rapidman, kòman w kapab entèprete donk e desizyon sa a su, selon l'article ki soti donk e sou Miami Herald kote ke prezidan ameriken an li menase, byen antandi, li vle koupe tout milya ke Etazini konn bay donk e. a Nasyonzini.
Mwen salye w Louko, mwen salye kòlèg ou yo, nou salye tout oditè yo. An n rale yon bak epi n ap gade. Lè sòlda ameriken yo, pou dè rezon politik entèn ap tounen lakay yo an 1995, Prezidan Aristide siyen li fè 17 mil sòlda Nasyonzini debake nan peyi a. An 13 an, yo depanse 14 milya de dola ameriken, nou pa wè kote l pase. yo mennen kolera nan peyi a ki touye prè de 12 mil ayisyen e ki kontamine 1 milyon. Yo poko janm dedomaje aprè 15 an fanmi 12 mil ayisyen ke kolera Nasyonzini an touye nan peyi a. Se yo k tap distribye zam bay gang nan Site Solèy. Gon liv ki rele Zombie Files ki bay anpil detay. Yo fè kadejak sou timoun, yo fè kadejak sou fanm, jiska prezan e yo poko dedomaje fanmi sa yo. E ameriken yo depanse 400 milyon dola ameriken pou fè misyon Kenya debake an Ayiti, 1 an apre ou pa konn kisa ap regle nan peyi a. Donk pou mwen menm, m gon atik trè detaye ke m ekri depi 2021, m kwè se sou Tripotay Lakay ke l ye, ki di ke Ayiti pa bezwen okenn okipasyon e okenn misyon militè etranjè. Si w te pran 400 milyon dola sa a, ou te ranfòse kapasite lapolis e lame, nou te sot nan ensekirite a lontan deja. Sa montre w ke gon konplo, se pa rapò a sa w t ap di avèk pwofesè Chéry talè a, misye kòrèk a 200 pousan. M ap ajoute yon grenn ti bagay sou sa l t ap di a. Gon konplo kontre nou, konplo a gen de konpozant entèn, e nan konpozant ekstèn yo, youn nan eleman santral destabilizasyon peyi Dayiti se Larepiblik Dominikèn. Pandan 48 mwa yo fin tiye prezidan an, malgre ensekirite gang yo ke nou genyen, nou pa janm konstitye yon menas pou Larepiblik Dominikèn. Okontrè, ekspòtasyon yo vè Ayiti ogmante e selon rapò Nasyon Zini, rapò Nasyon Zini bay ofisyèlman, gouvènman dominiken an voye 900 mil bal bay gang yo an 2024 nan peyi Dayiti. Olye Nasyon Zini sanksyone Prezidan Abinader Konfòmeman a la rezolisyon 2653 pou bal a zam ke gouvènman l ap voye bay gang nan peyi Dayiti, nou wè envite 3 ansyen prezidan dominiken avèk Abinader. Sa vle di ke gon konplo lòt bò a. W ap remake k tou ke peyi a te ekri pa yon lèt ofisyèl di premye minis ayisyen an 2021 e di minis dè zafè etranjè pou. Mwen mande Sekretè Jeneral la mete yon komisyon dankèt spesyal sou asasina Prezidan Jovenel Moïse, menm jan yo te fè l aprè lasasina di Premye Minis di Liban Rafik Hariri. Yo te fè sa, yo te jwenn tout asasen ki te touye Premye Minis Liban an. Nan ka Dayiti an, Sekretè Jeneral la refize mete komisyon dankèt spesyal sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sa vle di ke Madan Lalime enplike nan krim nan. Donk jounen jodi a gon konplo kontre nou, nan konplo a ou gen otorite pouvwa egzekitif e pouvwa jidisyè ki restavèk oligak, gang yo fò pa bliye, m sonje ti videyo Barbecue a, Barbecue di Reginald Boulos ou konn voye ti motosiklèt mwen, ti 50 mil dola ban mwen eksetera, e nou sonje videyo Vitelhomme Innocent ki bay tout koneksyon oligak ke l genyen. Donk jodi a ou gon aks Luis Abinader ki son Libanè Dominiken, ki asosye a Gilbert Bidio, Libanè Ayisyen tankou Vorbe Boulos pou destabilize peyi nou pou gade ke si ti minorite 1 pou 100 Dominiken ki gen foli blan an ta vin fon lòt jenosid sou nou menm jan yo te fèl an 1937. Fò pa bliye ke Pèp dominiken an a pèp ayisyen an vle byen viv ansanm men gon ti minorite kap travay avèk abinader e oligak ayisyen yo ki bezwen vin fon jenosid sou nou e poum fini louko ou sonje ti video sa a ki tap sikile kote on lig on oligak tap pale li di se an afrik ke nou soti fò yo voye nou tounen an afrik ou sonje l te bay tout plan nan ti odio sa ki tap sitkile sou tout gwoup watsap yo se plan sa a kap aplike. Ok.
Ok. Donk se plan sa nou menm.
Se li menm menm se plan sa. Koman pou yo mete nou deyo pou yo pran peyi a nan men nou. E se pou sa mwen pa pale de gè sivil. Mwen map pale de pito majorite peyi a. A la manya de Boukman le 13, 14 out 1991. Boukman te bay esklav yo konsyans pou leve kanpe kont sistèm esklavajis la. Jodi a gon ti non ti minorite kap sèvi a babekyou, izo elatriye pou maspinen nou antanke peyi, pwal gon alyans ki fèt ant lè 12 milyon ayisyen pou kanpe anfas yo e yo pap gen ase bal pou kanpe nou, nou pwal kraze sistèm nan e dominiken yo si yo konprann yap prepare pou vin travèse fontyè a nap fè yo regrèt sa. Nou menm nou vle byen viv avèk pèp dominiken an, men si nèg yo konprann yo ka travèse fontyè sa a, enben la repiblik dayiti ap tounen yon tonbo pou tout sòlda dominiken. Nou pap pran sa a nan men yo. Reprann sò di a Sunday, reprann li.
Mèsi anpil Louko. M santi santiman patriyotik lan lakay ou. M renmen sa. E Louko banm di yon bagay nou son peyi ke padre Jean, Makandal, Boukman, Desalin, Kabwa Lamò elatriye kite pou nou. Se nou k libere dominiken yo anba lesklavaj 2 fwa. Se nou ki fè emansipasyon de la fam dominikèn. Pandan 48 mwa ki sot pase la, nou pa janm, a okenn minit, reprezante yon menas de sekirite nasyonal pou peyi a, kontrèman a sa Bellerive oubyen Privè vle fè konprann, yon seri de lòt moun ap vle fè konprann. Se yo menm ki reprezante yon menas pou nou. Yo voye 900 mil bal bay gang yo nan peyi Dayiti. Si yon Dominiken konprann ou gon sòlda k ap travèse fontyè a, peyi Dayiti ap tounen tonbo sòlda Dominiken.
Mèsi anpil Stanley, mèsi anpil. Bondye beni w, kenbe la. La situation est grave. Et il faut dire que Louko, sa pap janm fèt, ou konprann? Sa pap janm fèt. E Dominiken yo konnen e. Alò mwen, mwen, mwen wè tou ou kenbe menm pozisyon sa a Esaü men m pap fè manti donk a la limyè de sa k ap pase nan peyi a la Esaü Cesar Sa Stanley di w la se sa li ye. Non, si w ap li entre les lignes Esaü, écoute e fò w ka konprann sa k ap, k ap, k ap pase la. M ka konprann ou kòm, kòm, kòm Ayisyen. Men madam mesye jodi a dominiken nan tout sa nou ye la ok yo gen men yo nan tout sa kap pase nan peyi a wi mentnan ofansiv wè gang yo ap mennen la doke sou vil fontalyè yo sak pa pase pase depi ou pran depi ou pran plato santral ou pran ou deja gou pati nan latibonit e ou prale vè nòdèst e nò wi dèk si yo rive nan nòdès sa pral fè kisa yo pral gen 3 vil fontalyè daabonn e lèspinas avèk e avèk e jimani. Sa sifi pou di a lemond antye ke yo menm yo santi yo an danje e ke fò yo kapab defann tèt pa yo. Donk fò n pa pran bagay la a la lejè non. E se nòmal pou yo defann tèt yo, pou yo defann teritwa yo. Men sepandan, kesyon antre sou teritwa ayisyen an pou vin okipe Ayiti a, sa pap janm fèt. Pa gen pwoblèm mezanmi.
Donk il nè ke datandr. On popilasyon ki nan mizè, on popilasyon ki nan toumant epi 2 3 ti brakè ki byen sal ebyen yo menm yo pran popilasyon an an otaj ap bay anpil kout bal Salomon. Mwen menm mwen nou nou mete aksan sou gang yo mwen menm m pa mete aksan sou gang yo mwen menm m toujou di nou sa paske wè ekwasyon nap fè a depi nou te ladan pwoblèm nou pap janm rezoud Pandan ke ap met aksan sou moun kap voye yo a, mwen chak jou mwen di nou pwoblèm nan se otorite yo. E tout otan CPT ap fè plis tan sou pouvwa, nap pèdi plis teritwa. Bon, akyete mwen mete mwen mete pwojektè sou gang. E ou wè sa avan yè, Jeff Kanaran, misye fè deklarasyon Jimmy, misye di li pwal li pwal pran peli. L ap pran Domon, l ap pran tèl kote, l ap pran Laskawobas. A epi kòmsi otorite yo chita la, lame, dwon, yo chita ap gade, y ap gade, epi yo pral bay responsab. A epi chak jou, ou konn ki bann nèg, epi lè w moute Petrovil la, nan do nèg la, gen 50, 51 polisye, 50 nèg lame. Pandan ke moun ee moun mibalè la kawòs apre lanmwey pandan ke gen militè kap veye jaden militè kap veye jaden kap veye koulèv kap veye mabouya kap veye zandolit pou Renald Ribéry nan fèm agrikòl ann gad pwoblèm nan byen pou wè ann gade wè se pa nan konplo ke n pran poukisa Dat Jeff Awa anonse li pral atake Lascahobas pou yo pa t voye ranfò bay Lascahobas. Pri la, yo pa t voye inite, yo pa t voye lame bay Lascahobas. Wè Jimmy, sa vle di pwoblèm nan fò n gade l byen. Pwoblèm nan fò n gade l byen jodi a nan tout peyi serye. Pa egzanp. Gang, wap fè yon atak, wap ka fè 2 atak. Nan tout peyi omond, ou ka fè yon atak, men retou la ap frajil. Lè sa wap jwenn replik otorite a, wap jwenn replik lapolis, wap jwenn replik lame a. Bon pou sa kèw Kenya? 400 gason, 400 fanm, kote Jamayiken yo? Kote Salvadoryen yo k la? Kote nèg lame yo? Yo wè yo tout chita la, yo nan do CPT, yo nan do direktè, yo nan do minis, yo nan do sektè prive, epi yo tout chita la nan Pòtoprens yo kwoze kò yo. Ki melanje popilasyon an? Epi yo limen popilasyon an. Mezanmi fò n te wè sa tou. Depi lè popilasyon an ou wè olye ke yo mete sekirite pou yo rezoud pwoblèm sekirite ki genyen an, pwoblèm Mibalè a, ou wè se avèk Krisla y al negosye. Fòk depi lè sa fòn te wè ebyen konplo cpt an. Fòn te wè konplo cpt an avèk sa gen la. Kòmanw fè jodia la pou w pe pòtoprens gen kouran kounya ou oblije al negosye avèk on gang. Epi gwoup moun ki gwoup moun kap pale de sekirite an nou di monchè sil vle li mèt ki mèt bloke peyi libya. Nou pa bay moun regle anyen pou nou. Se byen, sa byen fè mal pou malere malerèz. Sa byen fè mal pou ajan bsap yo. Ou konprann Jimmy? Sa byen fè mal e gen yon nèg ki ta vin plase 2 mo la tou pa rapò avèk sa e. Kòm mwen nèg sa yo, kòm nèg sa yo mwen kòmsi yo gen foli chèf, yo gen anvi, ou ta di se goumen yo anvi goumen. E etan done nou gen swadizan e nèg sa yo ki la e fòs miltinasyonal la olye ke e e e nèg gang sa yo atake popilasyon an poukisa yo pa al atake e e e nèg Kenya yo ki pa ki an vakans ki pap regle anyen poukisa yo pa atake swadizan sa nèg salvadò sa yo nèg jamayiken sa yo kòm se goumen yo anvi goumen ou wè yo swaf yap chèche la lanmò yo anvi mouri. Hein poukisa se pa moun sa yo atake bon kounya la mesye nap gade imaj yo la gade sa son ekip ti peyizan ou wè podyab ki pase tout vi yo ki konstwi kay sa kounya lè nèg lan rive li boule kay la kounya la ki mesaj ou voye ba yon ti granmoun 85 ans hein 70 ans ki fè tout vil konstwi yon ti kay kounya ou boulel ou boulel poukisa nou pa al atake swadizan kòm se goumen nou anvi goumen al atake nèg kenya yo Epa yo vin regle. Atake moun sa yo, mèt nou ki te ban nou zam nan atake yo, o mwen si se defoule nan vi defoule nou nan va di a o mwen me tèl bagay. Fè misye rele m. Vwala. An avanse.
Ebyen nou panse ke o nivo de sak pise sak pase la o nivo de las kaobas ebyen anpil moun yo gen kritik pandan ke nap palo de menm dosye sa tou ebyen nou konnen bandi viv ansanm yo ebyen nan minit ke nap palo la ebyen mesye yo la yo ap tire anpil katouch ansanm avek group koalisyon e avek dezam ebyen nap di ke o nivo de. Zòn e dezam ebyen se anpil bal ki ap chante la nou konnen ke genyen mesye dezam yo nan latibonit ki yo menm ki te touye ebyen anpil e bandi ebyen bandi yo menm yo e pa lese le bra ebyen yo menm yo ap batay la ebyen 4 è 25. ebyen gen anpil kout bal ebyen bandi viv ansanm yo ebyen ki ap chante la nan zòn antèn jije n byen kote ke yo bezwen lokalize ebyen mesye otodefans yo ebyen yo pa konnen ki plan ke mesye yo menm yo genyen ebyen pandan se tan gen anpil katouch kap tire la ebyen o nivo de zòn nan ebyen nou tande. Wi jan ke nou tandel la Jimmy se kout bal e kote ke mesye yo menm yap tire ansanm avèk yo ebyen nou konnen ke bandi sa yo menm yo pa konn afè moun se tire ke yap tire ebyen nap diw ke ebyen anpil moun nan popilasyon an ki yo menm e ki ap frape seryezman. Ann ale nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a.
Bon, m salye nou Dimy, m salye oditè yo, m salye Pradel Salomon. Bon, e, ankò yon fwa m kontan pou ke m la avèk nou, e, nan kad edisyon sila a. Bon, e, alò sa ke m ap di nan kad dosye sa a, m ap gade, e ben, bandi ki, an, finalman, anvayi Lascahobas. M sonje, mwa dènye, lè bandi te pran m yon balè, m se youn nan moun ki te di, m se youn nan jounalis ki te di l, si pa gen anyen k fèt, Mesye, nou zame ap pwogrese. Y ap pran Hinche, y ap pran Laskawobas e pa etone nou si nou wè mesye yo rive nan depatman Nò a, Kap-Ayisyen. Gen moun ki te di, non e pa vre, okontrè bandi yo mouri anpil e se nan, se nan, se nan pwa, se, se, donk jodi a la nou wè l. Ya pa mwen de 24 èdtan, m t ap pale. Kote yo te di anpil bandi tonbe, anpil bandi tonbe, anpil bandi tonbe, e de fèt nou wè, se pa vre. Bon, mwen m son nèg se menm jan prezidan Jovenel Moïse mwen ye. Se nèg andeyò m ye, menm jaden m ka fè. Olye m ta antre nan lojik bay manti menm jan a nèg Pòtoprens, m ta pito al fè jaden. Alò, e, alò, e, alò, e, lè n ap konstate sitiyasyon an Ayiti, bon, Jimmy, gen de bagay nou menm ki atè a ou pa konnen, e dèfwa si ou bay yon enfòmasyon ou pa konnen, se nou menm ki antò. E menm panse jodia la li lè a rive pou tout moun wè se leta a ki gang nan se cpt a ki gang nan e nap mande moun laskawobas moun nan gran nò nan gran sid moun nan depatman nòdès nòdwès fon leve kanpe antre pòtoprens mache sou vila dakèy se la baz gang nan ye pa okipe moun kap fè nou konnen gang a sapata wi l merite detwi men premye gang ki pou detwi a se gang ki avèk vès sou yo a paske mesye yo se lòd yo resevwa. Ou wè pa gen anyen k fèt. Yon gwoup bandi a sapat debake kite Kanaran, yo pran Mibalè, yo kontinye, kounye a la yo pran Lachapèl, kounye a Pote Boure, nan menm depatman Sant lan toujou, yo pran Laskawobas. E n ap gade yon egzamen nevyèm ane ki t ap dewoule, dènye jou l, yo kraze dewoulman egzamen an, l pa fini. Alòske. Pierre Esperance ap di nou 700 bandi tonbe, anpil bandi tonbe. Jodi a nou di gen yon sèten, gen yon divèsyon kap fèt, gen yon lòbi kap fèt pou pouvwa a menm jan l fèt nan entènasyonal la. Yon gwoup moun kap di dwòn ap tonbe. Jodi a verite a nou wè l. E m panse ke premye baz gang nan se Gilad ak Elie se li pou n kraze. Gang sa ki gen, ki la depi 1804. Depi apre yo fin mesye depi apre endepandans nou yo se menm gou gang sa ki asasine Dessalines yo kontinye yo jenere yo gen mwayen pou yo jenere tèt yo chak lè yo pral gen yo yo jenere tèt yo mwen m panse jodi a la se pou pèp la oblije konn verite a gang nan se leta gang nan se politisyen yo gang nan se sektè prive a. Mesye sa yo se jis lòd yap egzekite, men m panse wi fòk yo mouri, men atansyon gang a vès la li bokou pi danjre, jodi a la kòman fè Alix Dieuphidné me diw lap defann lap konbat gang ki gen dwòn nan menl anba anba lap kominike avèk Kris la, donk mwen kwè ke verite a nou wè li ya 24 heures de tan de sela ke nou tap pale sa kap pase nan dezam e jodi a mesye yo moutre w ke ebyen yo gen leta avèk yo e se leta ki ba yo fè sa yap fè a. Menm paske la pa gen a sòti de la premye gang nan se Vila Dakèy e se di fòk pèp la fè yon fason kanmenm ke tout 10 depatman leve kanpe pou n antre Pòtoprens pou n mache pran mezi sa yo paske si n pa mache pran yo se yon danje pou avni peyi sa a. Se sa ke m tap di konsènan dosye sa an atanke ke m avanse Pradel a lòt enfòmasyon.
Wi e. Bon mwen montre nou yon video medam mesye mwen men sak fèm pi mal la e nou toujou di e e timoun se se yo ki espwa peyi an se yo ki avni peyi an nèg sa yo nèg sa yo aprè yo fin di w ke barikad se avni nou Ebyen medam mesye gade imaj sa ke nou pral mete sou ekran pou ou kounya la yon ekip jèn gason podyab nèg sa yo m pa kwè bon sa map gade la m pa m pa m pa kwè m pa kwè misye gen 15 zan m pa kwè l gen 15 zan si l gen 15 zan li pa fouti gen 16 zan se enposib enposib ok gade imaj sa byen medam mesye wap gade yon ekip nèg sa yo pff. Se grav, se grav. W ap gade, en, yon kip timoun, 12, 13 an, 14 an, nèg yo pran, yo fè yo kite kay manman yo, pou pa di, fè yo kite lòt bagay, epi rantre nan gang. Gade sa n ap gade la. Men, men, men imaj la. Men, men yon kip jèn gason, tout kò yo chaje ak tatou. Sa se nan baz e, e lanmò san jou wi. En, li, kòm vi pa l fin gache, lè konsa li pran ti jèn sa yo. Gade, gade. Men, Voilà mesdames messieurs voilà nap gade voilà voilà wè kip timoun wi pran timoun yo san manman san papa pe enpòt ebyen fè yo antre nan gang jan nap gade la piti egare sa yo pi mal podyab ebyen se yo kap mouri se yo kap viktim akoz de nèg sa yo men yo sou ekran wewe.
Wi e nou prale ebyen nan lòt enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen ann fon kout pye nan latibonit ebyen o nivo de ti rivyè de latibonit ebyen e jodi a genyen e moun nan ti rivyè latibonit ki yo menm ki te pran e baton pelerinaj yo kote ki yo menm yo te leve kanpe kont komisè prensipal ebyen max. Altis, ebyen ki li menm ki se komisè jiridiksyon Sen Mak, kote ke li menm se ti rivyè latibonit li mete baz li, ebyen nap di w pandan ke komisè a li menm li la pa gen okenn anyen ki sanse regle la, ebyen nap di w ke jodi a moun nan ti rivyè latibonit ebyen kisa yo fè? Yo menm yo te kanpe. Poukisa? Rezon k fè ke yo menm yo kanpe e kont komisè la, ebyen gen yon bouldozè e ki li menm ki te la ki kapab ede popilasyon an, ebyen misye piske l konnen y ap transfere li, ebyen l te sòti pou l ta al pran e bouldozè la, ebyen sa w tande a ke popilasyon li menm yo di yo pa dakò, ebyen yo te tou di aba ebyen komisè ebyen e Matyas Altis kote ke Ebyen ann gade imaj sa yo ki pral montre w kòman ke popilasyon li menm yo te leve kanpe ebyen kont komisè la ebyen o nivo de o nivo de ti rivyè latibonit ebyen anpil moun yo te gen e branch bwa nan men yo ebyen yo t ap di aba vòlè nou pa bezwen w Max Althus yo di ke ou te fin kraze Ebyen zòn e ou te vin kraze e zòn laskawoba e yon zòn kwadèboukè kote ke yo fè anpil kritik ebyen e nap boukel te fè 3 zè 25 minit jounen jedi ebyen e 3 jiye a ebyen kote ke max altis li arive kite komisarya ann gade kòman Popilasyon yo menm yo te soulve kont eben komisè polis la ki li menm ki rele Max Vital Altis eben ki pase anpil tan o nivo de komisarya ti rivyè latibonit yo pa touye eben gwoup gang teworis sali yo ki kontinye ap fè popilasyon an monte on masufe e dimi e m panse ke imaj sa yo pral pèmèt ke ou wè kòman ke moun yo menm yo tap manifeste. Kòman ke moun yo menm yo tap mande fòw ale. Avan ke nal pase imaj la tou, ebyen nap diw ke ebyen sa pa gen anpil tan la kote ke gen yon nouvo komisè polis ki ap enstale ebyen demen vandredi a se Jean Jude Chéry ebyen ki apèn li menm li ateri nan komisarya ti rivyè latibonit la ebyen se li menm ki ranplase komisè Max Vital Altis ebyen fòk nou souliye tou ebyen onivo de Jean Jude Chéry. Ebyen misye li menm li te responsab komisarya sen mak deja, ebyen Max Althus te ranplasel ebyen jodia se li menm ki retounen vin ranplasel. Ann gade kòman ke popilasyon li menm yo tap kouri dèyè Max Vital Althus ebyen yo ta kritikel pandan la li pa kraze okenn gang. Ann al gade.

M la. Sa nap gade hein se du jamais vu mesye se du jamais vu pou yon popilasyon nòmalman yon komisè e jan bon pou egzanp ann pa ann pal pi lwen lè nou wè komisè Muscadin pase yon kote tout moun ap rele viv moun yo kontan epi jodi a la pou wè yon lòt komisè pou popilasyon an kontan ap rele aba l paske son vòlè l ye paske yo pa vle l paske l pa bay rezilta mezanmi men kòman pèp la ap reyaji sensèman E kòm kòm yo pa gen nen nan figi yo, men tanzantan imaj sa yo se pou nou pase yo medam mesye, an esperan ke e e ti sa ke Bondye ba yo a, y a va sèvi, y a va pran sa kòm leson, men kòm on pèp ap rele aba on komisè paske li li li nul medam mesye, ankò m ap repase.

Bon, men se sa wi kounya la, an menm tan tou mesye, si popilasyon an kontan yo di se dènye jou komisè a, yo kontan pou yo retire l. Men yon nèg konsa menn, se kòmsi nou pa menm bezwen al mete l yon lòt kote paske li la li pa bay rezilta, pa gen volonte. Sa pap sèvi a anyen ke w al voye l yon lòt kote li pral fè menm bagay lan, epi nou wè bagay sa se yon chèz mizikal, se voye, tanzantan y ap voye enkonpetan. Sa pat bon. Ah monchè sa pi pa bon sa ou konprann ey a moman done se swa n mete moun ki konpetan si yo pa bon retire yo mete yo lòt kote.
Wi e nap avanse toujou ebyen e pandan ke nap pale w la talè nap gen chans poun kapab fè moun yo tande vwa on lidè ke ap chache depi kèk tan la se Rosemond Jean. Ebyen misye tounen pi rèd ebyen aprè plizè plizè mwa ebyen e silans wi nap avanse ebyen nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a.